Zoayen Mendemi pran tèt vil Nouyòk e li tou pwofite voye yon mesaj klè bay Prezidan Donald Trump sou dosye ice la. Bonjou bonswa tout moun, mwen se Magalie Mérot, nouvèl jodi an se sou politik ak imigrasyon Ozetazini. Men avan nou ale pi lwen li tap enpòtan pou w abòne ak chanèl sa e pa bliye aktive klòch notifikasyon w yon fason pou w pa rate youn nan pwochèn videyo nou yo. Nan eleksyon ki sot fèt yo, Zohayen Mendeni, yon politisyen pwogresis, sòti kòm majistra vil New York. Li se pitit yon imigran epi li fè konnen li pral defann dwa tout moun san patipri. Kit yo gen papye, kit yo pa gen papye. Men Denis ranplase ansyen majistra Eric Adams e li di li pral mete sekirite sosyal, lojman ak jistis pou imigran yo nan tèt lis priyorite l. Nan menm semèn nan, Donald Trump lanse yon menas kont nouvo majistra a. Li di l ap voye ice arete li, l ap retire sitwayènte l epi depòte l. A Sitiyasyon sa a lakoz yon pakèt pale anpil akoz pozisyon misye sou dosye imigrasyon an. Majistra Mendeniy pa t pran tan pou l te voye yon repons piman bouk bay Donald Trump. Li di, Nou pap kite ice vin teworize vil nou. Menas sa yo pap fè m pè, okontrè, y ap fè m pi detèmine pou m defann pèp New York la. Li ajoute ke menas sa yo pa sèlman yon atak ki fèt sou li, men sou demokrasi ak dwa moun. Pandan anpil vil ap fè fas ak koze imigrasyon, Majistra Mendeny mete tèt li kòm youn nan vwa ki vle pwoteje kominote san vwa yo. N ap swiv pou nou wè ki jan plan li mete sou pye pandan semèn nan pral egzekite nan jou k ap vini yo. Enben sitiyasyon sa a lakoz yon pakèt pale anpil ant repibliken avèk demokrat. N ap fè w konnen Zoayen Mendeni li bat 2 lòt majistra ki te nan kous ansanm avèk li e tou lè 2 majistra sa yo se te repibliken ke yo ye. Misye genyen sèlman 34 lane, li se yon mizilman e se premye fwa Yon moun sòti nan relijyon mizilman, li arive majistra nan vil Nouyòk, e se li menm ki pi jèn nan tout majistra ki pase nan tèt meri Nouyòk la. Enben, Mendeni fè konnen li se pitit yon imigran, Li pa ka kanpe anfas imigran men pito li pral batay, li pral goumen, li pral travay pou l wè si dwa imigran yo respekte. Men aprè deklarasyon sa a, Trump fache, Trump boude, Trump di misye li pa ka kanpe anfas ice paske se li menm ki prezidan peyi a. Si misye konnen l ap anpeche ice vini nan vil New York fè arestasyon, li menm li prè pou l arete Mendeni epi mete li nan prizon. Sitiyasyon sa fè anpil moun rete bouch be, anpil moun ap di yo pa konn kòman bagay yo ap ye alavni. E se pa sèlman Main Denis ki kanpe anfas Donald Trump, enben nou genyen majistra Boston an ki kanpe an kwa, genyen Eric Adams tou ki se te ansyen majistra vil New York ki te kanpe kont dosye imigrasyon. E sa k fè gen anpil moun ki toujou pran tan yo sou rezo y ap di Si ou bezwen viv an pè antanke imigran, ou dwe al rete Boston epi New York. Se de kot kote sa yo, yo kanpe flat ansanm avèk imigran. Gen Chicago, gen California, zòn sa yo se zòn imigran ta sipoze al rete dapre deklarasyon anpil moun sou rezo yo. Men gen eta Florid ak plizyè lòt eta ankò ki kanpe ansanm avèk repibliken yo. Nou pa konnen kòman bagay sa pral fèt paske fò m di ou, 2 towo pa ka gonde yon sèl pa nan yon sèl patiraj. Ki donk nou pa konnen men sa ki pi fèb la se li kap tonbe. Donald Trump se li menm ki prezidan peyi Etazini wi. Enben Eric Adams se ansyen majistra vil lan, li menm tou ki te kanpe anfas Donald Trump, Donald Trump te panse Lòt moun, Repibliken, Pati Demokrat, Pati Repibliken an te voye a, moun sa yo e ta pral eli majistra vil lan. Enben New York genyen anpil imigran, sanble anpil imigran ki gen papye, ki legal, fon sèl pote boure y al vote. Zorayen menn Denis anfas! Enben Zorayen menn Denis bat tou lè de Repibliken yo. Bagay sa fon pakèt pale anpil, enben Donald Trump aprè diskou ke Zohain fè a pou l di ke li pral kanpe pou l defann vil la san pati pri. Kit sa k gen papye, kit sa k pa gen papye, tout ap benefisye de bon bagay ki genyen nan vil New York. Men Trump fache. Trump di pa gen koze konsa, ou pa ka kanpe anfas ice. Wi se yon jèn 34 lane. Yon mizilman, Hum! Se sa ki choke anpil moun. Li trè jèn. Epi misye kanpe, li pran yon desizyon konsa. Li di Trump pa ka fè l fèmen bouch li. E Trump pa ka anpeche l travay. Paske moun New York te vote l pou l travay. E l ap kontinye travay. Li pa kapab kanpe. kont imigran. Pandan tout 4 ane Donald Trump la, li sèmante 7 fwa, 77 fwa, 7 fwa, l ap kontinye fè depòtasyon, depi nan moman kanpay li, li te anonse yon depòtasyon masiv. Anpil moun t ap di kòman Trump pral rive fè depòtasyon sa yo? Eske l ap kapab? Kòman l ap fè l? Humm, depòtasyon gen anpil moun ki te menm bay tarif. K lajan Donald Trump pral depanse pou l fè depòtasyon. E lè n ap gade byen, tarif ke yo te bay lan pi elve ke bidjè anyèl Etazini. Men sa pa anpeche Donald Trump kontinye ansanm avèk depòtasyon ke l te pwomèt Pèp ameriken an. E pa politisyen nan peyi Dayiti nan kap pwomèt nou, kap fè nou yon pakèt de pwomès dan lè. Nèg la pwomèt ou l pral bay kouran, li pa konn kote lap pase pou l bay kouran 24 sou 24 la, l pwomèt ou kouran. Nèg la di ou l pral met manje nan asyèt ou, pa konn kijan l pral pase, kòman l pral goumen pou l met manje nan asyèt ou, l pwomèt ou manje. Nèg la pwomèt ou lekòl gratis, li pa konn kòman l pral fè, kijan l pral goumen pou l mete lekòl gratis la, l pwomèt ou l. Li di w li. Se pa mwen map di. Nèg sa yo ki pral poze kandida a la prezidans, An Ayiti yo bezwen konnen ki manti nèg sa yo pral envante pou yo bay pèp ayisyen. Paske pèp ayisyen gentan abitye a tout manti yo. Nèg yo gen lontan y ap ban nou manti. Nèg yo pwomèt nou manje, yo pwomèt nou lekòl, yo pwomèt nou travay, anyen. Mwen m pa wè sa, ki sa k de nouvo nèg yo ka vin, ka pral di nou la a, ki pral choke nou paske nou tande tout manti yo deja. Eske nou panse lap osi fasil pou yon prezidan nan peyi dayiti mete kouran 24 sou 24? Humm avèk boujwazi sa yo la boujwazi an ayiti nan li kaziman enposib paske nèg sa yo se yo menm ki fè enpòtasyon ann di pwodui elektwonik ala menm blendè rechajab yo voye bann kounya envètè batri telefòn, ok, tout bagay sa yo, se yo menm ki gen kontwòl li, enpòtasyon yo an Ayiti. Se gen kouran 24 sou 24. Jan Dèlko te konn vann nan, l pa vann konsa. Se gen kouran 24 sou 24. Batri yo, p ap vann. Se gen kouran 24 sou 24, envètè yo p ap vann. Tablèt yo, alò se pa tablèt non, e, e, e, bakòp yo, yo p ap vann. Si gen kouran 24 sou 24, Blende recharjab yo pap vann. Hum an nou panse nèg sa yo pral bay posibilite pou yon politisyen nan peyi dayiti rive bay goumen 24 sou 24? Men politisyen sa yo an ayiti yo pa janm verifye, yo pa janm analize alò kòman yo pral rive a destinasyon, kòman yo pral kenbe pwomès ke yo fè pèp ayisyen men sèlman yo fèl. Men ki diferan avèk Etazini. Trump te pwomèt yon depòtasyon masiv e se sa k kòmanse fèt la. Sòti kòmansman ane a pou rive mwa novanm nan la, genyen plis pase 100 mil moun ke ice arete. Li te pwomèt li e l fè l. Humm. Enben jan m ap gade a la, zo a N. Mendeni tounen yon zo ki kòke nan gòj ansyen prezidan Donald Trump paske l di non, li menm, depòtasyon p ap ka fèt nan vil li an. Se toujou avèk anpil plezi pou nou enfòme w. Nou se Magalie Merau, pa bliye sa ki pi enpòtan an ki se abòne, like, pataje, nou deja di w orevwa, a la pwochèn.